An nou pran yon ti konje sou gè antre Lèzetazini avèk Iran pou nou pale de yon lòt bagay ke m panse ki ekstrèmeman enpòtan. Nou konnen ke nou gen yon eleksyon pou nou genyen an novanm k ap vini la a, eleksyon mi-manda. Se kote ke Lèzetazini pral chwazi depite avèk senatè pou kapab dirije Lèzetazini. Eleksyon sa, frè m ak sè m ayisyen, se yon eleksyon nou pa kapab negosye, se yon eleksyon nou pa kapab pèdi, se yon eleksyon pou nou vrèman pran kontwòl sitiyasyon k ap pase Ozetazini jodi an la a. Se yon eleksyon osi ki pral detèmine Eske nou pral antre nan yon twazyèm gè mondyal oubyen nou pral mete fren a sa kap fèt Ozetazini? M kapab di w sensèman, kèlkeswa sa ke w tande, gè sa a, li gen pou wè osi avèk eleksyon mi manda oubyen midterm ki pral fèt an novanm. Paske tout sa ke nou wè kap fèt la a, yap fèt pou kapab preyokipe nou. Si tèlman Pouki nou pa sonje ke n dwe prepare pou n al vote an novanm k ap vini la a? Li pa yon fantezi, li se yon reyalite ke Repibliken konnen yo nan pwoblèm. Yo konnen trè byen ke eleksyon k pral fèt an novanm, li pral vrèman yon lavaj nan anpil pozisyon ke yo kontwole Ozetazini. Demokrat ap avanse avèk anpil fòs paske nou deja wè sa kap pase la a. Depi Trump monte sou pouvwa a, Demokrat ap genyen eleksyon. E nou tande sak pase semèn sa la a. Te genyen yon gwo eleksyon nan Florid antre 2 kandida sa yo. Yon Repibliken, yon Demokrat. E fò nou pa bliye ke Florida se yon eta wouj, ekstrèmeman wouj. Sa fè lontan ke demokrat pa kapab kontwole anyen nan Florid. Repibliken genyen yon sipè majorite. Sa vle di, chanm dè depite e sena an Florid li kontwole par lè repibliken. Pa gen anyen ke yo ta vle pase pou yo pa pase l, paske pa gen pèsòn ki kapab kontwole oubyen anpeche yo fè sa ke yo vle. Florid se yon eta wouj repibliken. Men nan eleksyon spesyal sa k tap fèt semèn sa la, madi ki te pase la a, nou gen yon demokrat ki genyen eleksyon an, malgre medam e mesye, Prezidan Trump andose Repibliken an. E medam e mesye, sa ki rann eleksyon sa pi dwòl se paske an dwa sa ke Demokrat sa genyen an, an palan de distri a, Distri 87 oubyen 87, se distri kote ke Trump abite, Mar-a-Lago. Prezidan Trump ansanm avèk madanm ni leve y al vote pou sipòte repibliken an, John Naples. Malgre yo sipòte misye grandman, leve al vote pou li, pale de li, men lòske rezilta a vini, repibliken an pèdi. Demokrat la genyen pou la premyè fwa. Donk, ou kapab wè van an ap vante nan kan Demokrat pou yo kapab pran kontwòl Chanm dè Depite e menm Sena a si gen anpil chans. Men nou konnen kounye a la, Chanm dè Depite se prèske yon garanti Demokrat kapab kontwole l an novanm k ap vini la. Si ke trajektwa li kontinye konsa, si ke sa k ap pase jodi an la li kontinye nan menm santiman sa, grann posibilite Demokrat pwal pwan kontwòl chanm dè depite an novanm kap vini la. Men pou sa fèt, demokrat bezwen osi chanje langaj yo. Paske m pwal pale de sitiyasyon kote ke republiken gen yon lwa kounye la kap avanse, nou te pale de li deja, se sa ki rele save ak la. The Save America Act, yon lwa medam e mesye ki pa nesesè, yo pa bezwen l, paske pa genyen vreman fwod ozetazini, ki pou ta pouse yo pou yo fè sa, men kom mwen te pale de bagay sa deja, gen yon lot rezon dèyè l, gen yon lot objektiv dèyè lwa sa, li pa gen anyen pou wè avèk pwoteje eleksyon, men li gen pou wè avèk sou prese eleksyon. E m pral esplike nou pou nou wè pou ki sa demokrat dwe chanje langaj yo. Yo dwe konnen ki jan pou yo pale avèk pèp la. Paske pandan ke lè demokrat opoze The Save Act, Lwa sa a yo opoze l, yo tout pale kont li, men rezon ke yo bay pèp la li pa ase. Pèp la pa konprann vrèman pou ki sa demokrat opoze l. Demokrat fè konprann se paske repibliken vle sou prese vot yo, men demokrat manke eksplike pou ki sa ke yo kwè l konsa. Paske repibliken bò kote pa yo, yo gen yon mesaj ki klè, se ke li fè sans pou ke yon moun prezante, yon dokiman ki pwouve ke li son Ameriken tout bon. Agiman sa a li gen sans. Pa gen pèsòn ki kapab di bon, e li pa nesesè pou moun prezante yon dokiman pou montre sou son sitwayen. Tout moun kwè ke sa dwe fèt. Repibliken pran jan de konvèsasyon sa a, pran jan de agiman sa a e yo prezante l a pèp ameriken an. Yo di, rezon ke nou vle pou yon moun prezante yon idantifikasyon lè l pral anrejistre e lè l pral vote, se paske nou vle asire nou se sèlman moun ki kalifye, ki se ameriken, se yo menm sèl ki dwe vote. Medam e mesye, sa a li fè sans, li nòmal, li lojik, nenpòt moun ki gen bon sans ap di vrèman, nou pa ka anpeche yon bagay konsa fèt, nou ta renmen menm pou ke yon moun idantifye ki eske li ye. Agiman sa a li klè, li nòmal, li dirèk, tout moun konprann li. E repibliken li menm, li anbrase agiman sa a. Men, demokrat, pa kapab chwazi menm agiman sa a pou yo prezante l a pèp la pou yo montre pou ki sa medam e mesye ke nou menm nou opoze l. Donk loske demokrat opoze save act repibliken fè sanble rezon ki fè yo opoze l se paske yo vle vòlè. Yo vle fwod. Yo vle ilegal vote. Tandi ke se pa sa ke li ye. Men malerezman, demokrat pa konnen ki jan pou yo prezante agiman an pou defann kote ke yo kanpe a. E mwen menm mwen konprann kote demokrat ye, m kapab esplike l, m konprann li. Men gon fason pou prezante l. Fò w bay yon altènativ. Si w di ke w opoze Photo ID, pou w montre yon foto ki montre kiyès ke l ye. Men san ke w pa eksplike poukisa ke w opoze l. Oubyen, esplikasyon ke w bay la, li si tèlman konfi, pa gen pèsonn ki konprann li. Se kòmsi m te ka di w ou pa fè anyen menm ki serye. E se konsa ke Demokrat gouvène depi dè zane, e se rezon sa a, Repibliken toujou gen yon pi bon agiman ke Demokrat. Malgre Demokrat, gen pèp la dèyè yo. bagay ke yo pwopoze ede anpil moun, men langaj yo, jan ke yo eksplike bagay yo, gen twòp konfizyon, li pa klè, nan sans sa, toujou gen yon batay demokrat pèdi. Now, m pral fè sa ke m kapab pou m senplifye bagay la pou pou konprann li. Poukisa demokrat opoze lwa sa ki rele The Save Act, E Repibliken bò kote pa yo, sanble se yo menm ki gen avantaj nan agiman an. Poukisa li konsa? M pral montre nou medam e mesye sondaj ki fèt sou lwa sa. Oubyen lè n ap pale ke yon moun pou vote fò gen identifikasyon. Majorite peyi a kwè sa, yo kwè ke yon moun dwe montre, prezante idantifikasyon avan ke w vote. An nou gade pou nou wè yon rapò ki te fèt sou sa, ki sa, kòman medam e mesye, demand idantifikasyon li popilè Ozetazini.

Nan tout sondaj ke yo fè, chak ane, yo jwenn ke 76 pousan ou byen plis sitwayen Dèzetazini dakò yon moun dwe genyen yon idantifikasyon pou al vote. 76 pousan e plis. Sa vle di, medam se mesye, se yon sijè ke Ameriken an dakò. Li fè sans, yon moun dwe genyen yon idantifikasyon pou pwouve kiyès ke w ye avan ke w al vote. Agiman sa a, pèsòn pa ta dwe pale kont li. Now, Demokrat, li pa kont li tou, paske si w gade nan sondaj la, majorite Demokrat kwè l konsa tou. Lè Repibliken bò kote pa yo, Yo pwofite okazyon de popilarite sondaj sa pou yo fè konprann ke The Saved America Act li popilè, paske pèp la an majorite deklare yo bezwen pou pwouve yon idantifikasyon avan kou al vote. Sa son verite, men gen yon revè dèyè l. Paske anndan lwa sa, Li gen yon bagay ki kache ladan l ke anpil Ameriken pa konprann. E se rezon sa yo ki fè Demokrat li menm li opoze l. Alò, anndan lwa a gen yon bon bagay ladan l. Kisa ke l ye? Moun dwe pwouve kiyès ke w ye avan ke w al anrejistre pou vote. Sa a se verite a. Sa a se suk la. Li serye, li bon. Men anndan lwa a gen anpil bagay ladan l si ke l ta pase li pral vrèman fè domaj a menm moun ki ta vle vote yo. Sa vle di li pral diminye e oprese oubyen siprese vot yo paske sa se objektif repibliken an. Se menm jan avèk bagay kont omoseksyalite a, menm bagay la. majorite Ameriken e menm majorite moun nan mond lan, yo pa renmen ide ke yon gason marye avèk yon gason, yon fanm marye avèk yon fanm. Majorite moun nan mond lan kwè sa. Selon sa ke nou wè, majorite pèp pa renmen jan de inyon sa yo. Repibliken konnen byen ke majorite moun pa renmen l, yo pran agiman e yo pouse l. Malerezman, Demokrat pa kapab prezante yon agiman pou l eksplike poukisa nou pa dwe mete restriksyon sa yo sou moun. Yo pa kapab eksplike l. Tandike genyen yon esplikasyon klè, men yo pa konnen kijan pou yo prezante agiman. Nan sans sa, yo pentire Demokrat kòm moun k ap pouse bagay ki sal, e Repibliken se li menm k ap pouse bagay ki pwòp. Tandike. Se pa sa ke l ye. Se paske demokrat la pa konnen ki jan pou l prezante agiman l lan yon fason ki gen sans pou pèp la konprann. Se sa ki pwoblèm nan. Paske si w gade la a, nan Save America Act, ki agiman demokrat ta dwe prezante? Paske dabò, li popilè. Pèp la vle l. Nou, yon moun dwe.